Salut tout moun, koman nou ye? Jodia mwen vini avèk yon nouvèl video pou nou menm. Nan video sa nou pral pale de Yon mesye ke nou abitye tande e nan labib ki rele Kònèy. Men petèt anpil nan nou menm tande pale de li, men nou pa vrèman konn twòp bagay de Kònèy. E poukisa non Kònèy vin site? Kònèy pa t yon disip avan, men non l te vin site pa rapò avèk yon eksperyans ke l te fè avèk Sentespri a, sa fè anpil moun mal konprann Sentespri a ke Kònèy te te resevwa avan menm ke l te vin batize, paske li te tèlman akable atravè Sentespri a, Sentespri a te tèlman te desann sou Kònèy, Kònèy te kapab menm pale an lang, Kònèy te kapab reyèlman gen verasite de kèk bagay ke disip avèk apot yo te konn ansenye nan peyi kote yo te ye a. Anfèt, se yon bagay ki vrèman ekstwòdinè pou gwo travay sa ke Sentespri a li menm li te fè atravè nan kò Kònèy. Kisa ke m vle pale de la? Ban m fè yon ti rale sou Kònèy. Kònèy se te yon moun swadizan, kòman m te kapab di l nan epòk pa la, li se te yon anperè, e menm m kapab di si te jounen jodi a kote gen prezidan, ann di li te yon premye minis nan zòn kote li te ye a. E Kònèy te gen anpil lajan tou. Anpil anpil lajan. Se kòm si Kònèy t ap viv nan wayoum. Men, sa k ta pral pèmèt ke Kònèy li fè eksperyans sa atravè Sentespri a, èske n sonje nan menm epòk Apot Pòl la, ki sa Apot, kiyès Apot Pòl te ye? Apot Pòl se te youn nan moun ki t ap travay nan palè oubyen nan gouvèneman e moun swadizan yo te rele gran prèt yo. Sa vle di ke Apot Pòl te sèlman, ann di li te yon gran chèf ki te la pou te egzekite lòd, ann di se li ki te la pou l te arete moun, pou l te fè yon pakèt lòt bagay. Pou nou ale pi lwen, ann di ke li se te chèf sekirite anndan palè sa. Se sa Apot Pòl, se moun sa Apot Pòl te ye. Se sa k fè w te wè Apot Pòl te gen anpil aksè pou l te tiye manm legliz yo. Paske li pat rete volontèman pou l te tiye yo pandan nap di w sa men se te dèyè lòd ke l te konn pase menm jan nou konn wè e nou gen yon kò polis polis la li gen yon chèf epi si chèf la pa bay lòd pou yo egzekite tèl moun pou yo arete tèl moun kidonk sa pap ka fèt ebyen se te wòl sa apot Pòl li menm li tap jwe nan nan gouvèneman ke l te ye a kounya nou wè map pale de Kònèy poutan m tonbe nan apot Pòl. Men kounye a la, apot Pòl li menm, pandan m ap di w sa, li se yon moun ki te gen bon kè. Li te yon, li se yon moun ki te gen bon kè, bon kè, bon kè. E li t ap travay avèk yon lòt mesye, ki yo te konn travay ansanm, ki se te de moun ki te konn jwenn lòd pou egzekite moun. Anfèt, ki sa m vle di pa la? M vle di ke se rezon ki fè apot Pòl te konn tiye sen yo, se rezon ki fè apot Pòl te mechan konsa. Paske apot Pòl depi l jwenn lòd pou l kapab egzekite moun, pa t gen asòti de la, li te egzekite moun yo nòmalman, paske se te lòd ke l te jwenn. Ebyen, nou kapab vin konprann ke pandan apot Pòl li menm li t ap planifye pou l te ale tiye manm legliz yo ki te nan lòt zòn, E vrèman vre tout planifikasyon te fèt, men avan fò m di nou byen se pa t yon bagay ke li menm li te deside, se paske moun ki swadizan t ap ki t ap travay ansanm avèk li oubyen ki te sou tèt li an te ba l lòd sa, li di si nou pa tiye moun sa yo ki swadizan kretyen k ap swiv Jezi Kris yo, bagay Jezi Kris sa pral tèlman leve nan pami nou, eben nou p ap menm kapab reyèlman fè anyen. Sonje m di nou nan anpil videyo ke nou petèt nou pa twòp prete atansyon ak sa m di yo. Mwen di nou moun ki te tiye Jezi Kris yo se de moun ki swadizan ki te legliz yo te se pat moun nan lari ki te tiye Jezi Kris men se de moun ki te met tèt ansanm pou yo te asasinen Jezi Kris paske jan yo tap ansenye levanjil la oubyen yo tap viv lwa Moyiz la yo tap fè de bagay kote ke yo pat menm rekonèt ke sovè a te gen pou vini malgre lwa Moyiz la te gentan di li tap vini men yo pat rekonèt Jezi Kris sa fè Jezi Kris te la e Jezi Kris vin mouri. Jezi Kris te pwomèt ansanm avèk apot yo ki te bò kote l yo ke l te gen pou l te mouri e resisite pami mò yo. Men se yon doktrin ke anpil moun inyore, moun yo pa vrèman konn doktrin sa. Kidonk se sa k fè lè Jezi Kris fin mouri li resisite, apot yo te vini Pou ranplase Jezi Kris, pou fè sa Jezi Kris t ap fè yo, moun yo te di se sèlman nou menm ki te wè Jezi Kris nou an, ki te wè Mesi nou an. Li vini, li mouri, li ret anba atè a, epi nou pran kò a, nou kache kò a, epi nou di ke li resisite. Sa fè, apot Pòl te pami menm moun sa yo. Li pa t vle kwè bagay sa yo. E kisa apot Pòl te? Apot Pòl t ap travay Toujou ansanm avèk lè gran prèt. Lè m di w lè gran prèt, ou konn sa vle di gran prèt? Gran prèt se de moun ki ap dirije legliz yo te. Se moun ki pou la pou fè egzekite lwa Moyiz la wi, kidonk levanjil Moyiz la wi, e levanjil Moyiz sa, lwa Moyiz sa ke Jezi Kris li menm li te vin ba ak pwòp men l lan wi. Èske n konprann mwen byen sa m ap di an la? Sa vle di se te moun sa yo ankò ki te mete ansanm pou yo te tiye Sovè a. Se sa k fè, e sa k fè kounye an, nan legliz nou an li ka pa fasil pou nou tiye youn ak lòt. Li pa, li ka pa fasil, se pa paske m di sa pa enposi, sa enposib non. Men paske l pa, paske l pa fasil pou yo nou tire youn ak lòt la, se sa k fè, otomatikman, Jezi Kris bay yon lòd ke nou menm nou chwazi fè afè pa nou, enben nou t ap tiye Jezi Kris si Jezi Kris te la. Otomatikman nou vle viv levanjil la selon jan nou vle l la, nou pa viv li selon sa ekriti yo di an. Swadizan nou di nou gen yon bib nan men nou, ebyen nou t tap tiye Jezi Kris sil te la ankò. Paske se sak te fè yo tiye Jezi Kris. Paske moun yo tap mal preche levanjil la men Jezi Kris te vini poul te pote koreksyon atravè levanjil sa. E yo pat vle koreksyon an. Poutèt sa Jezi Kris di, m pral li pral mete legliz pa li pral mete legliz papal la. Donk li pral fè sa papal te mande poul te fè a. Se pou rezon sa li te li te mete fondman legliz papal la. Sa vle di sa son bagay ki klè klè klè klè klè de sa. Kounye an, an nou tounen sou kònèy apot Pòl. Lè apot Pòl rèlman te te ale sou wout jan ke nou te konnen Lespri Bondye a te te frape li, sou wout Damas la, ke nou konnen l, Espri Bondye a te frape apot Pòl, li pot ko apot, li pot ko rele apot Pòl, ok, ke nou ke ke ke ke nou kapab di jounen jodi a, nou te konn non l, avan, ebyen, Pòl, Espri a frape Pòl li vin rann li fè Pòl vin avèg. Paske Pòl li menm li avèg, sa fè li te difisil pou Pòl te kapab wè. Men moun ki te avèk li yo ta pral tiye sen yo lè l te rive sou wout Damas epi Bondye te parèt Bondye te parèt anfas li, Jezi Kris te parèt anfas li. Li di apot Pòl, Poukisa w chwazi pou detwi legliz mwen an, pou chwa pou ou la pou chwazi pou tiye moun mwen yo? Sa fè li te avèg. E lè apot Pòl t ap di l te avèg, pa t gen moun ki te kwè l, paske tout moun yo te, sa yo te gen nan lespri yo se te fè bagay ki pa bon, paske yo te gen yon kè ki te vrèman mechan. Ebyen, apot Pòl palaswit t ap vini vin avèg epi li tonbe atè, epi Jezi Kris te ba l lòd pandan ke li te tonbe atè a, li di l, Tounen! Sa fè, apot Pòl se sèlman li menm ki te viv bagay sa. Sa k fè apre, lè apot Pòl te vin repanti sensèman, ebyen, w ap wè moun yo te vle tiye apot Pòl, menm moun ki t ap sèvi ansanm avèk li yo. Paske te gen anpil nan yo ki te mouri paske yo te jwenn lòd pou yo te tiye apot Pòl, paske apot Pòl ki te konn tout verite sa yo. Apre sa, apot Pòl pral chwazi kòm yon apot ankò pou vin dirije pou vin dirije Legliz Bondye a sou tè a, mete ansanm avèk lòt apot yo, Pyè, Jak e Jan, paske se te nan epòk mesye sa yo ki apot Pòl li te aple kòm apot. Enben, ki sa m vle di pa la? Apot Pòl, li te gen yon konpanyon, paske konpanyon sa a avan l se te bon zanmi apot Pòl, paske apot Pòl te konn sove l plizyè fwa, paske l te gen, li se te yon komèsan ki te konn toujou vin vann nan, e nan vil la, jis pou l te kapab, ki se, li rele Banamas. Banamas, bon m pa twò sonje non li, si sa rive ke nou sonje non an pi byen pase m, nou kapab di m li, ki te tou, e li menm apot Pòl te konn toujou ap sove. Enben, menm mesye sa, ki ki rele non e pa badamas non banabe banabe eskize banabe mesye a rele ok ki se te toujou konpanyon l li te toujou vini kòm yon komèsan paske l te kwè nan istwa jezi kris yo l te kwè nan ansènyeman yo t ap bay la pou rezon sa l te vini pou l te kapab wè apot yo ki se apot pyè spesyalman paske l te vle yo ansènye plis levanjil jiskaske pou l te batize epi palaswit li te vin jwenn pyè yo te fè l wè pyè a e pyè li te ansènye l e yo te batize l kounye a li te vin yon enstriman osi pou l kapab ansènye levanjil la e se li ki te vin konpanyon e Pòl tou. E, jan nou konnen, m pa pral bay istwa Pòl, men se pou m rive nan Kònèy, enben, Kònèy li menm ki te kote l te ye a, ki te gentan jwenn revelasyon atravè Sentespri a, ki te jwenn revelasyon atravè Sentespri a, ki te konnen, ki te konnen apot Pòl t ap vin lakay li nan misyon apot Pòl la, paske apot Pòl te fin aple kòm apot, li te batize nòmalman, epi l kounye a t ap ansenye levanjil Jezi Kris la. Enben, Kònèy li menm ki te gentan resevwa Sentespri a, Li te tonbe sou e l te anpil bagay ki te gentan aprann e l te menm konnen ke apot yo t ap vini pa vizyon. Sa fè l te li te resevwa Sentespri a. Men, sonje, li pa t resevwa don Sentespri a men li te resevwa Sentespri a. Sonje m te di Sentespri a vin nan mond sa pou tout moun, kèlkeswa w te mechan kèlkeswa w te bon moun. Li vini pou l kapab ansenye w verasite de levanjil la, apresa l p ap ret avèk ou li prale. Men don Sentespri a ou resevwa sa se aprè batèm, Ou batize pa yon moun ki gen otorite pou fè sa, e osi yo konfime w pa yon moun ki gen otorite pou fè sa. Sa fè li t ap vrèman enpòtan pou nou aprann bagay sa yo trè klè. Ebyen, Kònèy li te vin resevwa Sentespri a pou l te kapab, li te resevwa Sentespri a pou l te kapab jwenn konfimasyon de verasite levanjil la, oubyen bagay sa yo. E tout moun kay Kònèy osi te resevwa Sentespri a, pa sèlman Kònèy, tout moun lakay li te resevwa Sentespri a. Ebyen, Kònèy te resevwa sa yo rele Sentespri a, pou l te kapab vin konnen verasite levanjil la, men li te vin resevwa don Sentespri a se apre l te fin batize. Se apre l te fin batize, paske l po t ko resevwa don Sentespri a. Se istwa sa ke nou pa twò konprann, ant resevwa Sentespri a e resevwa don Sentespri a. Sa fè m te di nou, Yon moun ka resevwa Sentespri a, epi Sentespri a ap vini, l ap konfime nou yon verite, li prale, l pap ret ansanm avèk li. Men lè w resevwa don Sentespri a, se aprè batèm ou resevwa li, e lè sa ou resevwa li pa enpozisyon men, moun ki mete men sou tèt ou pou ba ou l, e lè sa n kapab di, ou vin vrèman yon vrè disip Jezi Kris. Anfèt, se sa k te pase Apot Pòl, se sa k te pase Kònèy. Sa fè, Kònèy te vin resevwa l. Jodi a, jan ke m te di l nan, se de Kònèy ke nou menm nou pral pale. M espere ke nou byen konprann ti pati sa. Merci nou ap wè pou lòt video.